Mwen di lonè wi. Pa gen moun. Oh, hi! Kòman nou ye? Se mi la bataya. Mwen tounen nan kay la pou yon lòt ti videyo. Si se premye fwa ou sou chanèl la, m ap di ou byenvini. Si se pa premye fwa, byenvini ou tounen ankò. Mwen kontan wè w. M ap di w mèsi paske ou klike sou videyo sa. Videyo jodi a, ki sa l ye? Nou konnen background nou, nou soti an Afrik, yo pran nou, yo vin mete nou nan sou yon lòt tè, ok, nou vin Ayisyen, men mwen m tout tan m toujou ap pouse tèt mwen kesyon m ta bezwen konnen ki kote m soti vrèman, ok, ki kote fanmi m soti, moun yo te vin pran bwote mete n sou tè sa a, ok, nan Antiy an, ki kote n soti nan ki zòn. Gen yon tès ki posib pou fè. Pou te ka konnen kote background ou, ki kote ou soti, si w gen 20 pousan tèl kote, 30 pousan, 50 pousan bagay konsa. E pi mwen menm mwen, m vreman m di waw, m son tès m ta renmen pran wi, pou m ta renmen konn kote background mwen soti. Ya, nou sèlman leve, nou konnen se an Afrik, se an Afrik gran gran paran nou soti. Men nou pa konn ki kote nan Afrik la. Ok, paske Afrik la se yon kontinan. Nou pa konn ki kote, nou pa konn si se o Kongo, nou pa konn si se nan le Niger, nou pa konn si se euh, euh, Ghana, nou pa konn, nou pa konn, nou pa konn ki kote n soti. So, li vin fè mwen trè, euh, se se m kontan m pa ka tann pou m eseye tès sa. Ben, se se ti tès sa m pral fè. Ok? Sa li mande lò ap fè li, pou fè li. Fòw fè 30 minit ou pa manje ok ou fè 30 minit avan pou pa manje pou pa bwè ok pou diri ya kapab byen sòti ok san bouch la pa gen pyès rezidi bag kras manje oubyen yon bwason pou pa melanje

Men 2 ti boutèy sa yo, mwen yo gen yon likid la dan. Ok, 2 ti boutèy sa yo gen yon likid. Gen yon likid, lòn fin pase aplikatè yon. Nan bouch ou, nan kwen bouch ou, epi ou pral foure l nan nan bidon sa a, epi ou bouche bidon an byen bouche, ou mete l nan anvlòp nan bwat li te vini an, nou poste l, nou voye l ale, li pral tounen Amerika, Paske se nan laboratoire usa selman yo fel pa genyenl an Angleterre ok nou pral postel anko pou nou voyel ale nan laboratoire lap pran kelke jou m pansel ka pran 2 semen yon mwa tou poum jwenn rezilta em di bon map fe ti video sa Ok, sa pou chèm kajen lòt moun ki di wi yo te fèl deja ou bi yo ta renmen fèl. Bi, vreman, m bezwen konnen kote m soti. M bezwen konnen kote m soti. Men aplikatè a. M pou ale foure li an dan bouch mwen. E pi m ap e wotet li. M ap vire l pandan 30 a 60 segond nan bouch mwen. Pou l pran tout ti saliv ki anndan bouch mwen tou sa. E pi pou mwen mete li nan sa. Alright.

Oh my God! Gad an suspens kap tann mwen. Ou fè atansyon pou pa mou e pou pa manyen sa dutou, aplikatè a. Aplikatè a gon ti bagay la. Nan di bo pou koupe l. Ay, li kase byen vit. Ok. Mwen al vise l. Byen vise, m pral mete l la. M pral pran dezyèm aplikatè a. Li tou gen yon likid ladan l. M pa ka kwè sa. Pou sèlman avèk saliv ou, yo konnen ki kote ou soti. Ok. Nan ki pati moun ki kote ou ye, ki kote gran paran ou soti. So m pa ka tann pou m konnen nan ki nan ki peyi m soti nan Afrik la. Ok. M pa ka tann mwen menm. M pa ka tann. Depi lè m tande ide a, m di, oh, ok. Son bon ide. Bon ide. Damn, mwen konn kote m soti. Alright, m ayisyèn sèt, men m bezwen konnen background mwen. Pardon, yo di ou byen, byen, byen, byen sere. Byen sere bidon an. Apre sa, gen sa, gen yon ti bag. Yo di nou pou nou mete 2 bidon yo nan ti cotton pad lan. Ok. Men pa ka ploye l byen non, m pa konn kòman yo fè sa. M tap ekspèk li te pli laj pou m te ka byen byen ploye l. Bon anyway. Alright. Petèt se pa pou ploye, li pat la pou ploye. Ya, li gen la pat la pou ploye. Euh, mete li konsa. Nan dan nan. Yon ti zip. E pi o. Ou zipe. Ok. Apre sa mwen se sa se pou. Nan dan nan. Mwen se sa. Se pou mwen mete nan bag sa. A bile. Banm li, ok? Nou gwo mòd ayiti nou pa renmen li. Nou toujou ap fè panse pa nou. Ok? Yep. M gen tan fè sa, mwen fè sa. Is a make sure. Ok. Mwen mete l nan zip la. Se ekzakteman sa m te panse a. Apre ou pon ti bag plastik la, ou foure li an dan sa a. Alright, nou pral mete adrès epi adrès nou ladan li. Epi mwen voye l ale. So mwen vreman excited. Mwen kontan pa yon katan pou mwen rezilta pou mwen konn kote m soti an Afrik la. Guys, bon se menm jan kè mwen cho an, kè nou cho tou nap tann. Rès pati videyo an pou wè ki kote m soti an Afrik la. Alright! Si w poko abone ak chanèl lan, abone ak chanèl mi. La batay ant lan pou grandi ansanm avè m, ede m grandi, pataje videyo pou mwen, gade videyo. Lè w ap gade videyo, pa kòmanse gade yon ti bout ou kite rès la oubyen pa pouse videyo a. Videyo a pa kokobe, li ka mache pou kont li, kite l woule. Ok! Toujou sonje bay videyo a yon like lè n ap gade videyo yo. Kòmante, paske kòmantè nou yo yo enpòtan pou mwen ok, pataje pou mwen, gade videyo yo. Se la mwen mete fen nan videyo an, nap di ou bye, nap wè nan lòt videyo, bye!